Sa kap fèt ou anfòm ou konnen gen nimewo pèdi sou telefòn ou gen kontak ou pèdi se pa yon kontak sèlman ou pèdi ou pèdi lajan timoun yo ou pèdi kòb lekòl timoun yo ou pèdi yon sipòtè paske moun sa se li tap edew voye ti lajan ba ou moun sa se li ki te tout ou men malerezman yo vòlè telefòn ou oubyen telefòn ou kraze oubyen ou pèdil ou pèdi kontak moun sa ou nan tèt chaje ou nan gwo pwoblèm. Men eske ou konnen avèk telefòn nan men w ou ka pa janm pèdi kontak sou telefòn ou? Ou kwè m manti? Ebyen ann ale, rale telefòn ou. M pral montre w meyè fason ou pap janm pèdi kontak sou telefòn ou ankò. Jiskaske ou mouri ou pap janm pèdi yon kontak, yon nimewo moun sou telefòn ou. Ann al ansanm, rale telefòn ou avè m. An di m pral anrejistre ni ti pyè banm nimewo l m pral anrejistre nimewo ti pyè ale la sa se nimewo ti pyè mete l la e mete nimewo ti pyè la sa se nimewo ti pyè ti pyè rankontre m li banm nimewo l ebyen m ap anrejistre nimewo ti pyè ki sa m fè m fè met nimewo ti pyè a la Epi m ale anlè a la, nan nouvo kontak. Epi m anrejistre nimewo Ti Pyè lan. E m mete non Ti Pyè, sa se Ti Pyè ki ban m kontak li. M anrejistre Ti Pyè. Avan m anrejistre, avan m fè anrejistre. Avan m anrejistre Tipyè m gon lòt bagay m pral fè la trè senp se li kap fèm pa janm pèdi nimewo Tipyè sou telefòn mwen ankò menm si yo vòlè l li kraze m pap janm pèdi nimewo sa kisa map fè m al anlè a la pou telefòn yo pa menm wap chèche avan w anrejistre wap chèche kanmenw wap jwenn. yon opsyon kap diw sou sim oubyen sou telefòn epi sak ekstrememan enpòtan sou gade la sou telefòn mwen la mwen gen 2 email men m pral mete nimewo sa sou youn nan email yo map pran premye email la la map rantre m klike sou premye email la la epi m fè anrejistreman. Nimewo ti pyè pa gen dwa janm pèdi sou telefòn mwen ankò jiskaske m mouri. Yon sèl fason m ka pèdi se si m pèdi imèl mwen an, se si m pèdi aksè a imèl mwen. Si m pèdi kòd imèl, modpas ke m te fè imèl mwen an, se sèl sa k ka fè m pèdi nimewo ti pyè. Men kit yo vòlè telefòn mwen, kit telefòn mwen kraze, m pa gen dwa pèdi nimewo sa ankò. Ann al moutre w, ann al moutre w prèv la reyèlman. Al al nan email. Male nan gmail la. Mwen antre la. Epi male la nan ti foto email mwen la. M klike anba la. Kont Google. Epi lè m rive la. Male la. Male kote l di m an person. I pataj. Se te fon mwen franse la make person. e pataj m klike la lèm fin klike la m desann e m rantre la kote l di kontak la la m klike kote l di kontak la la e lè w fin klike la men ti pye gad kot ti pye al kache sa se ti jan m te gentan resi men kot ti pye kache kote nimewo sa kache la kote ti pye kache la ou pa gen dwa janm pèdi ti pye ankò jiskaske w mouri Kit telefòn ou kraze ou achte yon lòt, se annik mete menm imèl sa sou lòt telefòn nan epi ou jwenn ti pyè jan ou te anrejistre l la, jan ou te mete l la. Sa se meyè fason ou pap janm pèdi nimewo sou telefòn ou ankò. Se videyo sa m tap pataje avè ou. Si w aprann yon bagay, pataje l avèk yon zanmi ou, yon pwòch ou, li menm tou li kapab aprann kòman pou l anrejistre yon nimewo sou telefòn li kote ke l pap janm pèdi l menm si telefòn li kraze.